Sa kap fèt sa kap fèt se Mackenson Naguer yon lòt video ankò jodi a nou pral pale sou rezon ki fè dola meriken an ap vale teren konsa isi nan peyi brezil ok tou dabò nou konnen tout moun konnen byen dola meriken an se lajan ki gen plis valè atravè le mond tande byen sa m di a Dola meriken an se lajan, se monè ki gen plis valè atravè lemond. Pa kont, se pa li menm ki pi chè. Ok? Pa kont, se pa li menm ki pi chè pase tout lajan. Men, se lajan ki gen plis valè. Poukisa dola meriken an gen plis valè konsa atravè lemond? Premye bagay la, tout peyi, tout peyi. genyen sa ke n ta kapab rele rezèv an dola. Tout peyi genyen sa ke n ta kapab rele rezèv an dola. Non sèlman yo gen rezèv an lajan, monè pa yo, tankou pa egzanp Brezil gen rezèv de monè e reyal, men yo gen rezèv tou an dola. Tout peyi. Lòt bagay, se sa ke n ta kapab rele. komès entènasyonal, ekspòtasyon epi enpòtasyon. Ok, sa vle di lè yon peyi ap achte oubyen ap vann avèk yon lòt peyi, pa egzanp Brezil ap vann e Almay, ap vann Lachin dè pwodui tankou sa n ta kapab rele vyann poul, Lachin achte pwodui an, sa yo anpil nan men brezil vyann poul vyann bèf bagay sa yo yo pa peye e yo pa peye e brezil an real ok yo pa peye brezil an real sa vle di komès lan fèt dil lan fèt an dola ok dil lan fèt an dola sa vle di wa imajine w 2 peyi sa yo yonn nan yo menm pa sèvi avèk dola Epi pou komès lan map achte oubyen wap vann pou se dola kap diskite. Sa vle di se tout bagay sa yo ki vin ap bay dola ameriken an tout enpòtans ou wèl genyen nan mond lan. Kounye a la menm rezon ki fè dola ap monte konsa isit Brezil ok. Premyèman, depi avan kriz sa k ap pase la, kesyon barye maladi sa, sa vle di dola a te deja byen wo, vin arive malgre pa gen vwayaj wè k ap fèt, li toujou kontinye ap monte. Youn nan bagay ki fè dola monte isi an konsa, se kesyon sa n ta kapab rele anpil brezilyen k ap vwayaje vè Lèzetazini. ou ankò yon seri de lòt peyi men ki mande pou gen dola paske dola vin soti yon monè entènasyonal sa vle di ou ka prale nan yon peyi ki pa menm sèvi ak dola ki gen pwòp monè pa l men ki monè ou oblije achte se dola ok sa vle di toutotan gen pil brezilyen k ap leve yon seri de lòt nasyon k ap viv isit brezil tou ki anvi vwayaje ozetazini ou pral bezwen dola fòk ou achte dola. Ok Gon seri de lòt peyi ou ka prale tou Tankou si se nan peyi ewopeyen yo ok moun nan San dout moun sa pa achte ewo ok men sa ka rive tou li achte dola Men tankou yon seri de lòt peyi Se dola ameriken moun sa ap bezwen A vle di wap wè demand pou dola ameriken an li trè trè trè trè trè anpil Isit lan Sa vle di li paka pa ogmante Toutotan ke gen demand k ap fèt, toutotan ke gen demand k ap fèt pou yon bagay, sa vle di, valè bagay sa plis ogmante. W ap wè si w te konn achte l yon reyais, w ap bezwen demestive lè w bezwen l, w ap wè se de reyais w ap bezwen l. Enben se sa k t ap fèt tou si tout fwa anpil ameriken t ap deside pa egzanp vin fè touris isit Brezil. Yo vini men yo mwens. Plis Brezilyen anvi ale Ozetazini, plis Brezilyen vwayaje al nan lòt peyi yo, e lè yo ale konsa, ak ki lajan yo ale, se dola yo achte. Ok, sa se yonn nan rezon. Lòt bagay ankò, se sa ke n ta kapab rele komès. Komès, Lèzetazini lè w ap achte nan men l, Pa gen kesyon bagay se avè reais ou sèvi, wap achte an dola ebyen ou gen obligasyon pou achte dola kèlkeswa pri li ye, tankou pa egzanp sa wè kap fèt la li pa afekte nou menm sèlman ki pi ba non, li pa afekte nou menm sèlman li afekte gwo towo yo tou nèg ki gen gwo antrepriz kap fè de kòmand de bagay aletranje espesyalman ozetazini ok. Tankou pa egzanp wap travay nan yon konpayi, pa egzanp yon nèg kap travay nan yon konpayi poul pa egzanp, yon konpayi vyann, kapab vyann bèf oubyen vyann kochon, se vre konpayi sa pa pral achte yon seri de bagay tankou pa egzanp li pa pral achte bèf lan, Ozetazini, men tankou gwo machin nou wè k ap enstale yo, yon seri de gwo materyèl, jan de bagay sa yo, yo achte yo nan lòt peyi, enben lè w achte jan de bagay sa yo, se avèk dola, se dola w ap bezwen, ok, si se te pou, pa panse se nou menm ki pi ba a la a, tankou etranje, ayisyen, bay afriken, ki vin travay Brezil, sa vle di se sèl nou menm sa afekte. Okontrè, pou m, pou m, pou m, e pa paske sa pa afekte nou non, men parapò a lòt moun yo, sa pa fè nou anyen. Yon fason de pale, paske yo menm yo afekte plis, paske se dè milyon, imajine w, se dè milyon y ap mete deyò. Imajine w yon nèg ki t ap bezwen pa egzanp, lè l te gen, si l te bezwen yon milyon dola, li te ka bezwen nan epòk, li te ka bezwen de pwen konbyen, oubyen twa pwen konbyen, men jodi a la se si milyon l ap bezwen. Sa vle di wa imajine w, se pa menm bagay ak ou menm ki tap voye 200 dola ok, ou te bezwen 300, 400, jounen jodi a la ou bezwen 600. Ou fwape se vre men se pa sèl ou menm ok, e soti nan sa se pa yon bagay fasil di jou o landemen. Sa vle di m leve jodi a la, mwen se prezidan peyi a, m di bon m pa nan kesyon bagay sa mwen menm, kòman pou dola ap fè vin pi wo ke kòb pa m nan? Se menm jan pou l ye, oubyen pa m nan ki pou pi wo, ou pa ka fè l, ou pwal kofre. Wè ou pa ka fèl. A vle di se pa san rezon ou wè dolar lan ap vale teren e ni se pa tou Donald Trump ki chita sou fòtèy li ki kwaze pyel ki di bon piti sa yo map kraze yo map di map moute kòb lan sou yo non misye pa gen dwa fon bagay konsa misye pa ka fè yon bagay konsa ou konprann se nou menm lojikman se nou menm ki monte dola an paske plis nap chèche dola an se plis li menm li vle kache kòl li vle sere nou se komsi m ta di w son moun ki kanpe nan solèy epi lonbraj ou epi ou vle ou vle manyen lonbraj ou ou vle pase men nan tèt ou wap gade w gade tèt mwen banm pase men nan tèt mwen toutotan wap avanse lonbraj la ap kouri enben se konsa dola toutotan wap chèche l toutotan w bezwen l ebyen li menm lap demontre w komsi li gen enpòtans. lap kache kòl li pa vle w wèl ok plis wap bezwen l se plis lap ogmante di jou ou nou ta di bon nou pap achte byen ke se pou bagay kap fasil nou pap achte yon seri de bagay aletranje nou pa bezwen yon seri de bagay dola pap gen tout valè lè map vwayaje se ak pwòp reyal pap la depi m rive ak reyal nan brezil se pa san rezon nèg yo pa egare ou te ka annik pwal etazini la se brezil wap viv Ebyen se real wap fè Ou al ak real ou Rive ou rive wap achte etazini wap bay Non Nèg yo pa egare Kòb ou a pa gen valè Rive ou rive avèl se ak chanje pou chanjel Ebyen pou chanjel Toutotan gen plis demand Si pa gen anpil demand Lap lajan pou lajan Lap lajan pou lajan Wap wè ewo an Pap janm ka konsanm avèk dola an Frekansite Ou wè sa m di w la? Liv sterling nan ke yo itilize an Angletè se lajan ki pi chè nan mond la. Liv sterling. Ok. Enben eske Angletè ka rive menm lè l ta di bon Angletè, Anglè a rive la li deside l pral Ozetazini pou l di bon menm lè w ta di, menm lè w ta di, w ta oze di w pap lajan l lan l pa ka sèvi ansanm avè l pa gen pwoblèm l ap chanje l. lap chanje lajanl nan an dola ebyen lap vin plis wi ou wè sam diw la sa vle di wap wè jan 2 peyi sa yo ap gen mwens demand pou ale ozetazini tout otan ou gen plis ou gen mwens anvi pou ale ozetazini tout otan gen mwens moun ki anvi al ozetazini ok oubyen vwayaje nan seri de peyi ke dola kapab sèvi wap wè dola pap gen tout sa valè ke ou wèl genyen an ok men sin rete la nap chèchel nap chèchel nap chèchel se tou nòmal poul monte sa vle di se pa lòt bagay sa ou wè kap fèt gen moun gen ayisyen ki menm kòmante ansanm avèm oh jis pou kofre ayisyen bagay sa yo non peyi a patap janm ka dakò yon bagay konsa ap fèt Sèlman pou kofre ayisyen epi li chwazi li chwazi pou dola a ap monte sa vle di pou ayisyen pa ka voye kòb non mezanmi jamè pase li pa bon pou li tou li pa bon pou peyi an lè kòb lan wo konsa sak bon pou peyi an menm menm se lè kòmsi li te ka wè li bay yon reyais epi ameriken bal yon dola se sak tap bon pou li pase tout demas tout acha gouvènman sa gen pou l fè pase gen rapò komèsyal antre 2 peyi yo, enben lè wap achte, wap vann, li pap bon pou ou. Kounye a ba moun jan de bagay sa bon pou li la, se moun kap vann, kap vann a leksteryè yo. Tankou gwo antrepriz kap vann a leksteryè, kap vann machandiz yo an dola, Se pou yo bagay sa bon. Sa vle di son gwo lit ki gen la. Piga w panse kòmsi m ta di w sa k ap fèt la la kòmsi pral e bay. W ap wè gwo seri de moun la se nan yon kwen yo mete yo, y ap souri, y ap ri. Ok, lè yo te konn vann pa egzanp yon tòn e vyann poul pa egzanp, admeton ke l ta koute. 1 milyon dola 1 milyon dola sa lè yo rantre ansanm avèl brezil ou konn konbyen li te konn bay 3 milyon konbyen ebyen kounya 6 milyon yo genyen e 6 milyon moun moun sa yo genyen kounya kounya moun sa pral fwape kounya se moun kap achte ok moun kap achte moun kap achte nan lòt peyi yo kounya se yo k pral peye sa. Ou te konn bezwen 3 milyon pou gen yon dola, oubyen 4 milyon, nan epòk li te 4 milyon, pou gen 1 milyon dola, lè w ap achte yon stòk machandiz aletranje, enben kounye a e 6 w ap bezwen. Se moun sa yo sa fwape. Sa vle di, sa gen yon moun ki bon pou li, gen yon gwoup moun li bon pou li, gen yon gwoup moun ke li pa bon pou li. ok m espere ke n te renmen video a si ou vle ou kapab pataje li pou plis frè ak sè nou kapab jwenn ni pou pa mete nan tèt yo ke se mechanste gouvènman an genyen ki fè w wè dola ap monte konsa ok monte dola pa bon pou gouvènman an tou anfòm.